Map metel an dènye pou moun ki toujou ap koupe bout video, si w koupe video a si w pa gade video a nèt ou pap wè manman penmba a. Bonjour bonswa mes amour kòman nou ye mwen konnen nou anfòm jodia mwen tounen bak avèk yon lòt ti video pou nou video mwen pote pou nou jodia timoun se tout fanm pran chèz nou vin tande ok avan mwen antre nan video a map Pwofite remèsye tout moun ki abòne sou chanèl la. Ou menm ki voye yon fanm ou yon zanmi w abòne sou chanèl la, mèsi, mèsi. Nou p ap regrèt dèske nou te abòne sou chanèl la. Ou menm tou ki te abòne ki dezabòne, mèsi boo paske w te abòne ansanm avèk mwen, menm ke w dezabòne sa pa fè m anyen. Ok boo. Kontinye abòne, pataje, like epi kòmante. Mezanmi se nou menm m ap tann pou di m ki videyo pou m fè pou nou timoun. Se pou nou m ap travay. Fò nou di m ki videyo pou m fè pou nou. Ok dim ki video poum fè pou nou epi m renmen map fè video a pou nou timoun m paka konprann figim menm figim e boufte ok dim ki video poum fè pou nou map fè video pa yo sak nan menm nan se ladann m make bagay yo m make kèk ti bagay paske timoun m konn ap fon video m panse m sonje tout sa map di nan video a m pa sonje lè map travay video a lè m gade m wè oh sa m te di la gade madanm fè respè w tande ok mes amour. Pou kòmanse nan video a, medam pran ti chèz nou vin chita vin tande kèk move defo nou genyen gason ayisyen pa renmen nan nou. Mpa konnen si tout gason non, mpoko pa se tout gason, gason ayisyen ok. Premye bagay gason ayisyen pa renmen nan nou, se fanm ayisyèn ki gaspiya yo, ki pap fè ekonomi 5 goud, ki pap fè ekonomi 10 goud yo. Si nèg la baw 100 dola pou al nan mache la, fò ta sere, fò ta sere 50, mpa di 50 dola, fò ta sere 10 dola, 30 dola wi. Paske li pap gen chak jou poul ba ou bi. Fò sere, aprann sere, aprann fè ekonomi ak tèt nou ok. Si w pap travay nèg la ba w 100 dola, sere 10 dola oubyen sere 20 dola. Paske li pap jwenn li chak jou poul ba ou. Ok mes amours. Ala bèl sa bèl. Lè w te chita la, lè nèg la te leve la, l chita, l ap plenyen nan kè l, Mezanmi, sa m pral bay fi a manje jodi a? Sa m pral bay timoun? Epi ou menm ou parèt a brakte kò w oubyen ou parèt a kanè w, O cheri, m te gen senkann dola, o m te gen san dola. O, nèg la ap kontan wi! Lè w di l se nan kòb li te ba ou fè ekonomi, nèg la ap kontan, e nan kè nèg la pou ta evre l. Dezyèm bagay gason ayisyen pa renmen. Gason ayisyen pa renmen fanm pale anpil nan tèt yo ok ou menm madanm ou menm makomè sa ki toujou ap pale anpil nan tèt mari w la plis wap pale anpil nan tèt nèg la se plis wap fè nèg la anvi pati kite kay la baw kay la ok ou leve maten an la ou pale li midi ou pale nèg la al travay wap pale nèg la sot travay wap pale. Se sa wap bay nèg la pye poul pran yon lòt fanm, lè wap pale anpil nan tèt li konsa li menm li pral chache yon lòt ti kote poul repoze l pase gason ayisyen gen nèg ki renmen yo renmen karès li pral chache yon lòt ti kote ok twazyèm bagay gason ayisyen pa renmen lakay fanm se fanm ki nan makrèl yo humm ou menm ki nan baz depi ou fin marye cheri bagay ki rele baz la se sa k fè pandan w jèn nan ou menm ki renmen ale nan baz ou. pandan ou poko marye pwofite al nan baz ou lè ou fin marye pou pa ap plede bay mesye yo pwoblèm lè nèg lan antre lakay li pou l ta jwenn madanm ni lakay li pou madanm ni ba l moso manje pou madanm ni mete ti dlo nan douch pou li pou l benyen pou madanm ni karese tèt li pale avè l kijan jounen l te ye ki sa e lè sa ou tande oo li lakay li lakay makrèl li Benadèt li lakay makrèl li Rozita li lakay oo kòman sa l al met grèf pou on moun. O! Si w te bezwen met grèf konsa w ta al nan kosmetoloji w ta al aprann ni w ta fè yon stidyo pou met grèf pou moun? O o! Pa nan pwoblèm pou mwen. Mezanmi medam, depi nou wè nou fin marye bagay ki rele baz la nou pa ladann ankò. Ok? M pa di nou chak jou pou nou chita lakay nou but men baz pa pou nou ankò. Hum. Bay kele bazal pa konn. Katriyèm bagay gason ayisyen pa renmen lakay fanm ayisyèn yo. Se fanm ki pa janm, ki pa janm sou sa yo. Fanm nan pa janm sou sa l, pa janm sou mari l, li pa janm. Ou wè ti cheri, depi w fin marye, menm lè w te timid, bagay ki rele timid lan, chèche yon kote mete l. Paske fò w toujou montre mari w ou sou sa ou anvi l, fò w toujou sou fè lanmou. Gen fanm ki pa, depi, toutotan se pa nèg la ki pale bagay konsa avè yo, bagay konsa pa janm sot nan bouch yo. Si nèg la fè 3 mwa, nèg la fè 4 mwa, li pa janm pale bagay konsa avè yo, o o! 4 mwa a la yo pa janm, ebyen madanm ou pa gen sansasyon? Ou frijid? Wouyy! Medam, fè respè nou tande! Toujou moutre nèg la nou anvil nou sou sa ok. Min ou fek pa gen matlot kokot. Se kèm bagay, gason ayisyen pa renmen fanm ki pa gen tandrès, ki pa gen afeksyon oh my God oh oh Ou gen mari w la, ou pap karese mari w, ou pap manyen tèt mari w, ou pap rale kò l pou li, ou pap pase ti lwil pou li oh oh Poukisa l la, poukisa l gen w la menm? Medam, lè mari nou sot travay, rantre a mari nou nan douch, benyen mari nou. Lè fini tou, pase ti lwil nan kò l pou kò l la. Si nou pa fè sa medam, gason ap gason ap twouve nou pa renmen l ok. Lò avan mari w dòmi, lè avan mari w dòmi, toujou gen ti grenn sirèt ou la. Met sirèt ou nan bouch ou tanzantan mete bouch ou nan bouch li, fèl souse ansanm avè w. Toujou mete w sou fè lanmou. Pito nèg la di w cho tan pou nèg la di w konsa oh fanm sa pa janm pa pito nèg la di w cho ok. Pito nèg la di w gad kijan yon fanm cho haayy pito nèg la di w sa ok medam lè mari nou sot travay toujou mete ti sirèt nou nan bouch nou antre bouch nou nan bouch nèg la fè l souse ansanm avèk nou. Sizyèm bagay gason ayisyen pa renmen kay fanm ayisyèn yo, se fanm ki pa gen sekrè yo. Mph. Ou pa ka fanm ou pa gen sekrè pou mari w. Oh my God! Tout bagay ki pase lakay ou gentan rele tati entèl, mph, zanmi entèl pou w ap rakonte. Mezanmi medam relasyon pa fèt a 3, l pa fèt a 4, li pa fèt a 5 moun ok. Si w nan yon relasyon avèk yon moun, gen yon bagay ki pase ou ka aranje sa, ou pa oblije ap rele fanm ou pou ap di. Lè sa ou fè fanm ou gade nèg la mal. Oh oh. Ki bagay tout bagay sa fanmi fanmi fanmi. Kòman sa? E a fanm ou marye a makomè? Mezanmi medam, gason pa renmen fanm ki pa gen sekrè. Gen yon ti bagay ki pase lakay ou, kenbe sa pou ou ok. Se tèm bagay gason ayisyen pa renmen lakay fanm ayisyèn yo. Gason pa renmen fanm ki malelve sa a vre gason te mèt malelve li pa renmen fanm ki malelve ou pa ka nan yon ti kont a mariw pou wap di mariw de seri de gwo betiz gwo mo ou konnen ki deplase menm lè mariw te antò lè nou nan kont a mari nou toujou siveye sa nap di ok toujou gen respè pou mari nou pou moun deyò ka gen respè pou li tou ou menm aprann respekte mariw da fanmiw lòt zanmiw ka respekte mariw ok. Toujou gen respè pou mari. Uityèm bagay gason ayisyen pa renmen nan fanm ayisyèn. Fanm ayisyèn repwochan. Humm! Ou repwochan depi ou te fon bagay pou fanmi nèg la oubyen ou te fon bagay pou nèg la, kon wap pale a nèg la wap dil sa. Si w pat renmen nèg la eske ou tap janm ou tap janm fèl pou li? E paske w repwoche l ok? Sispann repwoche nèg la. Eee nevyèm bagay gason ayisyen. pa renmen kay fanm ayisyèn yo epa tout fanm ayisyèn non gen fanm ayisyèn ki byen pran swen mari yo gen fanm ayisyèn nan m pa konnen depil tal lekòl li fè etid li li di konsa oh non li pap fè manje sesi sela pran sèvant menm lèw gen sèvant yon jou leve fè ti manje pou mariw mariw pral travay la ou leve ansanm avèk mariw Nou pa pral travay nan menm lè. Menm lè nou ta pral travay nan menm lè. Leve avan mari w, fon ti bagay bay mari w avan l al travay. Mezanmi medam, toujou bay mari nou manje avan l al travay. Ba nou ti bagay pou manje, e pa gwo manje. Nenpòt sa nou genyen an, fè l pou mari nou avan l al travay. Nou pa bezwen gen gwo, nou pa bezwen gen anpil, fè yon bagay pou mesye a avan l al travay ok. Hum. Dizyèm bagay gason ayisyen pa renmen kay fanm ayisyèn yo. Ou menm ki gen yon nèg ou kite avèl wi ou kite avèl ou gen 10 zan ou pral gen 11 zan ou kite ansanm avèk nèg sa poukisa ou toujou nan pale avèk nèg sa epi ou toujou ap ekri de seri de mesaj poukisa ou toujou ap bay nèg sa pye sou ou toujou ap pale ap pale men kisa kap pase nan relasyon poukisa poukisa gason ayisyen pa renmen fanm ki toujou ap pale ansanm avèk èks yo. Gason ayisyen pa renmen sa. Lakay ou se sa ki fè lè nèg la al travay li pa ka rete travay la kisa li ye humm ou menm madan marye ki fin marye depi lè ou fin marye ou gen yon jip ki rete sou tete w la li pa janm desann nan jodi a map di w wè jip sa k sou tete w la se li kap kraze fwa yo Mezanmi medam retre jip sa nou mete sou tete nou aprann achte bèl ti bout bagay pou nou fè mari nou plezi oh oh pa nou koze depi lè w fin marye sa vle di lè w fin marye w fin gen nèg la ou pap fè anyen pou li ankò hee map mete l an dènye pou moun ki toujou ap koupe bout video si w koupe video a si w pa gade video a nèt ou pap wè manman penmba a. Ok medam aprann achte bon ti parfum nou pou nou mete aprann achte ti deodoran nou pou pa pou nou mete toujou fre bon sitou lè w konnen mari w pral vini menm gade wè ti figi w fè tout sa w wè k enpòtan nan figi w fè ti kò w fre fè ti wouch lè nèg la nan travay la lap panse avè w cheri humm li pap wè lè pou l vini lakay la pou l wè w paske l toujou jwenn kò w fre l toujou jwenn kò w bèl.
Kòmanse aranje nou, kòmanse chanje. Amelyore bagay yo. Pafwa ou konn gen yon bon mari nan men w. Se konpòtman w ki fè l la ale, se konpòtman w ki fè l fwaye a kraze, mari w al jwenn yon lòt fanm. Se konpòtman nou wi medam dèfwa ki kraze fwaye nou. Se pa fanm deyò vrèman non ki konn kraze fwaye nou, se konpòtman nou ki kraze fwaye nou. Si w pa p fè pyès sa m di yo la pou mari w, pou yon nèg ki marye ansanm avè w, bon, sa nèg la rete la p fè? Li pap fè anyen la. Al chache yon lòt fanm? E sa w di l e ou k di l sa. Se pa li menm non, se ou k di l sa. Ou di l al chèche yon lòt fanm pou l fè vi. Ok medam, pran swen mari nou, epi tou pran swen pitit nou, fè tout sa ki enpòtan pou nou ka kenbe fwaye nou, kenbe mari nou lakay nou. Ok mes amours. Mèsi avèk ou menm ki pral gade ti videyo sa, ki ap pataje, ki ap kòmante, ki ap kite yon like pou mwen. Mèsi a ou menm tou ki ap voye anfamil nou zanmi mwen abòne a chanel la nou pap regrèt mes amour kontinye abòne a chanel la gen bagay ki pral vini e gen bagay lèm di nou gen bagay la e gen bagay ok mes amour nap wè nan yon lòt ti video.